Otorite dcpj yo debake zanmi toupatou lakay majistra pòtoprens la Youri Chevry. E dcpj tiye chen yo. Yo dim nan 2 chen yo tiye youn. Apresa e nèg yo anndan kay la. Bon pa gen moun ki ka pwoche. L on ti jan difisil pou m ba nou plis. M rele on moun nan primati, li dim li pa okouran de bagay sa. Men nou sonje m te di nou. Gon vini kap fèt sou kanapevè m konnen m okouran de dosye sa Gon vini kap fèt sou kanapevè kote ke nèg yo ap genyen pou deklare nèg kanapevè yo se gang. Kisa ki pase, kisa dcpj al chèche kay majistra pòtoprens la? Nou riche vre zanmi toupatou nan moman nape pale la a gen gwo pale anpil sou dosye sa a e m dwe raple pou nou ansyen majistra Youri Chevry deja otorite te lage avi de rechèch dèyè li te mawon al an Repiblik Dominikèn men vini konsèy prezidansyèl anndan peyi a yo te retounen avèk Youri Chevry nan tèt meri Pòtoprens Zanmi toupatou bonjou bonswa byenvini nan videyo sa a m gen anpil detay pou m pataje ansanm avèk nou nan videyo sa a. Genyen la a, otorite dcpj yo ki debake lakay Youri Chevry. Men banm raple pou de moun kap gade video sa nan moman sa, kiyès sitwayen wap gade sou ekran sa li ye? Youri Chevry se majistra. Depi plizyè ane, soti 2016 rive 2024, Youri Chevry te majistra Pòtoprens e dabò li te eli sou banyè pati politik Inite anndan peyi a. E depi lè Youri Chevry li rive majistra Pòtoprens, bon detanzantan non l ap site nan yon pakèt bagay kòmkwa li genyen de rapò avèk de nèg ki genyen zam anndan peyi a. M ap raple pou nou, an 2023, zanmi toupatou, M ap raple pou nou, an 2023, an ben, Genyen on pakèt pale anpil nan peyi a banm raple nou kesyon fantom 509 anndan peyi a e genyen ekip fantom 509 la yo te site non ansyen majistra pòtoprens lan Youri Chevry kòm kwa se youn nan nèg ki genyen akwentans avèk 2 nèg ki genyen zam anndan peyi a e se de fèt otorite nan dcpj ta pral lage manda e menm avi de rechèch dèyè Ansyen majistra Pòtoprens la, Youri Chevry. Sitiyasyon sa ki ta pral mete Youri Chevry nan sitiyasyon difisil e ki ta pral menm kite peyi a zanmi toupatou yo okouran de kestyon sa. Kisa yo te repwoche Youri Chevry? Dcpj te repwoche Youri Chevry kòmkwa se on nèg. Ki nan asasina. Gen de moun ki mouri, yo site non Youri Chevry kòm moun ki ben planifye e patisipe nan asasina plizyè moun. Puiske nan avi de rechèch la, yo di y ap chèche l sitwayen sa a. Majistra Pòtoprens la, Youri Chevry kòmkwa li ta nan kesyon asasina e menm asosyasyon malfektè, detounman lajan leta. Ben, yo te repwoche ansyen majistra tout sa. Ariel Henry kite peyi a, kite tèt peyi a zanmi toupatou. ekip an plas la jodi a ki genyen pouvwa nan men yo, konsèy prezidansyèl la, yo ta pral tounen avèk Youri Chevry nan tèt meri Pòtoprens. Se konsèy prezidansyèl la, se ekip an plas la, kòm ekip li retounen opouvwa, yo deside retounen avèk Youri Chevry ankò nan tèt meri Pòtoprens. Pafwa ou mande tèt ou, èske peyi sa li genyen de moun k ap reflechi, li genyen de moun tout bon vre ki deside fè peyi? Pase kouman w eksplike jodi a, on nèg dcpj di l ap chèche l, dcpj di l ap chèche l paske nèg sa l se malfektè, l se asasen, l se kriminèl, E on tan aprè, lè ekip li monte o pouvwa, enben nèg sa a, yo retounen avè l kòm chèf. Èske n konprann? On nèg dcpj di y ap chèche l parapò yo estime sitwayen sa a, li patisipe nan touye moun, li patisipe nan gagote lajan peyi a, li patisipe nan asosyasyon malfektè nan detounen lajan omwen ki ta dwe sèvi meri Pòtoprens lan. Youri Chevry ta detounen lajan sa a e dcpj. E kounye a, fòk nou poze tèt nou kesyon, èske tout avi de rechèch detanzantan dcpj ap lage dèyè de moun anndan peyi a, se de avi de rechèch ki kanpe sou anyen, ki kanpe sou de baz? Èske nèg yo, yo genyen de evidans vre? Eske yo genyen de dokiman nan men yo, yo genyen de prèv nan men yo ki estime enben dcpj lage tèl manda oubyen avi de rechèch dèyè tèl moun. Enben genyen eleman ki pwouve tout bon vre moun yo lage avi de rechèch dèyè l la swadizan lapolis oubyen dcpj ap chèche pou tèl rezon. Eske moun sa tout bon vre genyen eleman? Pase pa bliye la non pa lontan. Dcpj zanmi toupatou yo lage avi de rechèch dèyè plizyè moun e pami moun sa yo genyen Krisla ladan l, genyen Jimmy Cherizier alyas Babekyou e m te sonje mesaj ki atravè tout rezo a ebyen kote Jimmy Cherizier alyas Babekyou li rele nan dcpj li rankontre avèk yon dam nan telefòn nan li di dam lan li poko konprann Kouman fè nan avi nou rechèch dcpj lage dèyè l, li menm Jimmy Cherizier ansyen polisye li wè trafik imen ladan l ok donk jodi a ou petèt ka bay Jimmy Cherizier alyas Babekyou rezon sou sa paske èske tout bon vre Kestyon avi de rechèch dcpj detanzantan yap lage dèyè de moun anndan peyi a, yo kanpe sou de baz solid. Fòk nou poze tèt nou kestyon sa. Paske jodi a, kòman on sèten tan, sa pa pran 2 zan, dcpj di lap chèche Youri Chevry pa rapò Youri Chevry nan asosyasyon malfektè Yon riche ri nan asosyasyon patisipe nan asasina, nan detounen lajan, e sa pap ret tan an, enben, menm otorite sa yo, devan swadizan direktè dcpj a, moun k ap travay nan dcpj, yo retounen avèk Youri Chevry kòm majistra. E dcpj avil rechèch manda dcpj te genyen enben kont youri chevry a donk manda li pa egziste ankò pa gen kenn swivi ki fè men jodi a kouman n vle lè on lòt nèg ki pa genyen kontak lè on nèg ki pa genyen pouvwa ki pa genyen de nèg ki pa gen akwentans nan pouvwa. Yo lage yo lage avil recherche dèyèl e lè nèg sa deside li di tèt li monchè tande non li menm li pap li pap vin nan dcpj li pap vin nan dcpj paske avil recherche swadizan dcpj lage dèyèl la pa kanpe sou anyen el pran desizyon poul pa vini nan dcpj donk èske ou pral di nèg sa oubyen fanm sa wi li mechan non li pa mechan. Paske ta sanble nèg k anndan dcpj yo, nèg yo ap regle afè pèsonèl yo. E ou wè ki sa ki pase nan dosye Apèd la. Mwen ban n garanti si dosye Apèd la se yon senp nèg, ban w garanti nèg sa a li t ap nan prizon deja. Yo t ap arete l deja, yo t ap mare l deja. Ok! Nan dosye apèd la, si se te on senp nèg, mèt m ba w garanti mèt la, nèg sa la, li te nan prizon deja, yo te mare l deja. Men kòm se apèd se on nèg ki genyen lajan, se on nèg ki genyen kontak, se on nèg ki genyen ekip, se on nèg ki gen akwentans politik, m ba w garanti pa gen kè pèsòn k ap manyen l. Ou pa ka manyen l monchè. Kiyès k ap direktè dcpj la ou di ou pral manyen Chalito Bekè? Ki nèg k ap direktè jeneral dcpj la? Ki nèg k ap direktè lapolis la ki di tèt li li pral manyen on nèg tankou w apèn? Men se 2 nèg ki genyen lajan, se 2 nèg ki genyen kontak, se 2 nèg ki genyen de gwo kontak. Se 2 nèg ki genyen 2 gwo enterè nan politik peyi a, nan sa kap fèt anndan peyi a. Donk ou panse on nèg ki direktè jeneral dcpj la, li pral manyen on nèg tankou Bekè? Non, li pap kapab. Donk zanmi toupatou kap gade videyo sa, jodi a dcpj debake, plizyè polisye kap travay nan dcpj yo debake lakay Youri Chevry. E de enfòmasyon nou genyen, nèg yo ta touye 2 chen. E jiska moman n ape pale la, bon, dcpj petèt se ankèt yo ap mennen. Eske se ankèt k ap mennen pa rapò depi lè yo te lage avi de rechèch dèyè l la? Eske se de eleman nan moman n ape pale la dcpj, de evidans dcpj genyen jodi a ki pwouve? Donk, Sitwayen sa n ap pale de Youri Chevrier a, genyen 2 lòt eleman ki ta vini ebyen ki lakoz dcpj debake lakay li pou al chèche de evidans oubyen de prèv pa rapò avèk de nouvèl enfòmasyon ki genyen. Nou pa konnen, men sa k sèten zanmi toupatou, donk dcpj jodi a nèg yo yo debake lakay Youri Chevrier E pou al chèche de eleman donk ki kapab mete nan moman n ape pale la a donk nouvo majistra Pòtoprens lan nan sitiyasyon difisil. Men se ke pou n konprann de moun k ap gade videyo sa nan moman sa a tout sa yo se maskarad. E gen pil rezon ki eksplike sa yo se de maskarad, se de jwèt ti moun, se de jwèt ti bebe. Paske lajistis anndan peyi a oubyen de moun ki anndan peyi a ki genyen de pòs anndan peyi a, ki genyen de gwo responsabilite anndan peyi a. Donk se de moun, se de moun veritableman ki ap regle afè pèsonèl yo, k ap regle afè zanmitay yo. Paske la jistis anndan peyi a, ou byen de sektè anndan peyi a, dantite pou n pa di dantite anndan peyi a, e ben se de antite ki la sèlman pou de moun ki pa gen lajan, ou byen de moun ki pa genyen de gwo enterè. de moun petèt ki pa genyen de gwo kontak. Ok, sa vle di on ti malere ou imajine, on nèg, se pa mwen, se pa pawòl pa m, on nèg dcpj di l ap chèche l, dcpj di li genyen evidans, sitwayen sa y ap chèche l parapò sitwayen sa. Yo genyen de eleman nan men yo, yo genyen de envidans nan men yo, sitwayen sa l pa yon bon moun. E, la pa pretan, menm sitwayen sa, li majistra. Konsèy prezidansyèl la retounen avè l kòm majistra. An n tande deklarasyon sa. E, dcpj anvayi Kanapevè, Si m byen, si m byen konprann, e aktyèlman la a yo lakay majistra Youri Chevry. Se la ke dcpj ye. Nan mòn kanapevè a, nèg yo kadriye tout zòn nan. Yo ta pra e yo yo tiye chen dapre sa ke m aprann de chen k byen dou wi chen sa yo menm jape yo pap jape e dcpj tiye chen yo e yo di m nan de chen yo tiye youn apre sa e nèg yo anndan kay la bon pa gen moun ki ka pwoche lon ti jan difisil pou m ba nou plis. M rele yon moun nan primati, li di m li pa okouran de de bagay sa. Men nou sonje m te di nou gon gon vini k ap fèt sou Kanapevè, m konnen, m okouran de de dosye sa. Gon gon vini k ap fèt sou sou Kanapevè kote ke nèg yo e ap genyen pou deklare nèg Kanapevè yo se gang. Se nan pèspektiv sa. ke nou wè gen jounalis gen on mwa e demi de sa k ap atake Kanapevè. M te pale de sa. E se destabilize, ou wè peyi sa, peyi sa vann. Rezistans Kanapevè a, se li menm leta ayisyen bezwen kraze, notamman primati avèk Didier Fils-Aimé. Se li nèg yo bezwen kraze e sa nèg yo ap fè la se afebli kanapevè. M te konn kou a e nèg ki vin kote m yo la ta pral fèmen zòn nan m di yo non pa fèmen zòn nan se lapolis. Kite lapolis fè travay li. Youri son otorite li ye e. Si dcpj, yo ki son otorite li, si dcpj bezwen l, y ap voye yon lèt denvitasyon ba li. Men jan w wè nèg yo debake la, vini an gran jan, vin bagay lan, se yon bagay k ap planifye depi nenpòt 2 mwa. Sa nou wè k ap fèt la, l ap planifye depi 2 mwa. E nèg yo gen pou yo rive sou Samuel tou. Objektif lan se febli kanapevè, fè gang anvayi l. E sa k objetif lan. Ala, pwogram ki gen la de jou an jou m ap konprann ni pi byen. Pwogram mache pran peyi a. Mache pran yo a m ap konprann ni pi byen de jou an jou. M te gen enfòmasyon sa, m pale l la, gon zan, Bito rele m li di m sa w di a e vre, m di Bito, depi w ap m di yon bagay monchè, m granmoun monchè, m p ap vin pale nenpòt ki bagay nan mikwo konsa. Egal la gen, gon bann jounalis nou wè k ap atake Kanapevè se pa, se pa, e pa konsa konsa. Poukisa se zòn sa a ki bay pwoblèm? Zòn sa a gen kidnapin ladan l? Zòn sa a gen moun, gen, gen, gen yon komisarya la a. Se sèl grenn komisarya k kanpe lan Pòtoprens wi. Komisarya Kanapevè a wi. Se sèl li k kanpe lan Pòtoprens wi. Apre sa lapolis pa kite yo kraze tout komisarya k gen lan peyi a. Lan, lan, e, epi gen komisarya Petyonvil avèk komida, komisarya Dèlma 62 a. Gang pa rive lan zòn sa yo. Men anndan santrevil la la a, se sèl komisarya Kanapevè a k kanpe wi. Sou retire komisarya pòtoprens wi. Si bò isi a te sa nèg yo ap di a premye bagay yo tap fè yo tap kraze komisarya jan jan lòt gang yo fèl jan nap esplike a nan tout lòt jan tout kote nan peyi a yo tap kraze komisarya kanapevè a pa janm gen yon grenn kidnaping ki fèt bò isi a yo pa yo pa yo pa detounen kamyon nan kanapevè. Kanave se dènye kote pou yon nèg ta vin vòlò oubyen ta vin fè yon kidnapin. E men gouvènman Didier Fils-Aimé a gen pwoblèm ak Kanapevè. E jodi an l ap regle pwoblèm ni. Sa vle di donk nou sonje lè m t ap pale nou m te di nou Kanapevè avèk Akayè 2 kote sa yo bay anpil pwoblèm. Akayè se li k fè ke nèg yo poko pran tout kot dèzakadè an nèt. Se akayè k nan mitan an yo poko pran an. Kanapevè se li yo poko pran ki fè pòtoprens lan pa fin tonbe nèt. E antoulèka y ap touye nou tout lan zòn nan pase nou p ap kouri pou yo. N ap fè yon masak bò isi a pase pa gen moun k ap kouri pou nou. Pesonn pap kouri pou nou. Si Marc Gustin genyen enfòmasyon oubyen m pa konnen sa l genyen ke l bezwen Youri, ke l voye envitasyon ba li. E Youri elik majistra Pòtoprens. Men kòm plan ale o dela de, se yon batay politik ki la ant gwoup Fritz Jean kont gwoup Didier Fils-Aimé. Paske nou konnen Youri se nan ekip Fritz Jean li ye. Se goumen sa k gen la. Se goumen sa ki gen la, e kòm Didier Fils-Aimé m te di nou sa, Fils-Aimé se. Fils Aimé se se li ki gen tout pouvwa a la jodi a. Li gen tout près la nan men l. Petèt ke lan nèg nou yo k ap pale lan ni lan rezo sosyo ni lan ni lan medya tradisyonèl yo, petèt ke m se youn nan ra moun ke ki p ap pale pou Fils Aimé. E se paske m fè respè tèt mwen. E l fè sa l te konnen pou pou m te lan tim ni. Konprann? E nèg yo gen pwojè destabilize zòn nan. Dèske zòn sa twò byen òganize, ayè gang pa ka penetre. Gang ki pran tout Pòtoprens lan nèt, ki boule lekòl Sakrekè a, ki boule lekòl Mè Sakrekè yo, ki boule inivèsite Zokiki a dèyè la. Ki boule pi fò bagay, piye, kraze, brize a, se bezwen yo bezwen l pwogrese pou l rive la. E l te bò Sakrekè a l t ap moute, dènyèman la brigad melanje avèk lapolis t al stope yo e mete yo deyò nan zòn nan. Se sa k fè pwogresyon an pa fèt. Jodi a la, plan an antre an egzekisyon. Sof ke, nou pa bay nèg yo piyay, pase nèg yo ta pral ret tann la pou moun Kadaprevè reyaji, fèmen zòn, e non se lapolis, lapolis se fòs legal peyi a. Lapolis gen dwa antre kote l vle. Lapolis gen dwa tande sitwayen l vle nan. Pa gen okenn moun ki odesi de la lwa. Lapolis gen dwa bezwen tande Youri. Men vil sa lapolis vin tande se Youri ki majistra vil la. E pa Didier Fils-Aimé. Se pa Didier Fils-Aimé ki majistra vil la. Gad la mesye ti konplo kot kanapevè a nou mèt fè ti konplo nou bon m pa konnen petèt na kòmanse lage dwòn kamikaz bò isi a kòm son dwòn selektiv nou gen nan men nou na kòmanse lage yo nan kanapevè men pou nou di se sou gang n ap lage yo men m ba nou garanti gang p ap antre bò isi a a e garanti sa m ba nou l. A mwen ke nou tiye tout moun nan zòn nan. La polis ka antre lèl vle, janl vle, lèl pi pito men gang pap antre la. E nou pap ka destabilize Kanapevè paske Kanapevè se senbòl rezistans la kont sa. kont plan matyavelik etranje a. Mwen menm gen yon zanmi yon lè ki misye se yon ajan entènasyonal, m pa bezwen di, misye ap travay nan yon anbasad ann Ayiti. M pa byen avèk misye, misye envite m yon lè. Misye envite mwen e vin nan biwo l. Epi m ale nan biwo misye lan Vivi Mitchell lan. Menm tou pran nèg la pou yon senp sitwayen. E son nèg se nan lari nou byen epi nou vin nou vin gen amitye. Epi misye di ma monchè m bezwen w vin nan biwo m. Epi m ale m epi m ou wè ayisyen gen yon defo gade moun sou aparans. M di kiyè misye ap di m vin nan biwo l la sa m pèdi nan biwo nèg la. Monchè m pa fè tèt di m ale. M swiv misye, misye lan machin pa l, m lan machin pa m. E pi lè m rive lan biwo misye, m tèlman wè li tag, m sezi. On nèg senp, senp, senp, senp. Men misye pa gen paspò ayisyen, misye paspò etranje l gen. E pi, nan kè m fè, oh, misye tout gwo chèf sa? Tèlman m wè Ritag nan lakou nèg la. Epi lè m antre nan biwo misye a m di misye apa se yon gwo chèf ou ye? Misye tonbe ri. M di kijan w fè gen tout polisye sa yo nan lakou lakay ou? Bagay m ap di nou an e pot 20. Misye ri l ap ri. Misye di chita non. M chita. Misye di men taba w abite? M di misye m te abite taba e. Jan bagay la ye la, m te oblije kite kay la. Pase zòn nan te vin pa bon ditou. Menm si se vre gang yo pa t janm atake m, mwen menm m pa janm pral di gang Tòsèl te atake m. Pase m fè 25 an, moun lakay mwen abite Tòsèl depi an 2000. 2026 sa la pral fè 26 ans menm si pa gen moun nan kay la ankò yo piye kay la men e nan lèm te abite nan zòn nan zòn nan te potko gen tout kay sa yo lè la nèg ki nan gang yo konn moun la kay mwen byen vitelòm mwen ap mande yon ti frèm pou gran sèm. Paske m toujou di nou, m abite a 5 minit de Vitelhomme. Si m ap mache a pye. Egal la m pa t kouri tankou m ta di w la paske m wè e vi m te an danje avèk gang. Men m te wè vi m an danje nan goumen k gen tout lajounen an. Egal la m te wè la fò m retire kò m la. Men m konn ap monte lakay mwen epi m wè nèg ak gwo zam. Kidnapin ap fèt devan m. Gen yon maten m ap soti m pral nan radyo Ibo. Gen yon dam ki nan yon ti machin nwa. Gen 3 ti mesye ki kwaze devanl epi yo kidnapel. Nèg yo ap gadem map gade yo. M pa gen anyen m ka fè. Sof ke lèm rive pi devan m gen yon patwouy. M pa konn si e Idmo, m pa konn si e Simo. Ki a 60 mèt de sèn nan. Lèm rive m di mesye gon kidnapin kap fèt anba a la. Epi nèg yo dim ok. Nèg yo pa, mwen m pa polis m pa gen zam nan menm. Men m te di polisye yo sa. M di m pap ralanti non pou moun pa wè e si map pale avè nou gon kidnapin kap fèt la on on on kijan machin sa rele ayayay on machin nwa wi ti mesye yo te gen nan men yo on on on volvagens li ye men son li son li son li li nan fòm SUV yo. M di gon dam la ak lon machin ki pral travay la yo e gen 3 ti mesye kap kidnape l la. Polisye yo te omwen o nom de 10. Yo rekonèt mwen wi. Yo salye m. M di mesye m pap kanpe non. Gon kidnapin kap fèt la nan tèl machin. Si nou rive nap gentan sove dam nan. Lè m ale m ap voye je m, polisye yo pa fè yon pa non. M voye je m, m ap gade lan retwovizè, m al dousman pou m wè, nèg yo pa fè yon pa.
Bonjou bonswa tout moun, se Stéphanie Beauséjour, mwen pase vin raple nou pou nou kontinye abòne a paj Team Roody Officiel sou YouTube a Facebook.